M pase lè fi an banm lèt lan pitit men lèt la nan menm la menm gade m tande tès negatif ee zero pou san pitit lan pa pou li. Sak gen la Bonjou tout moun Jodi an se. Se e 2 jwen So sa m pral fè la m pral fè yon prank sou sè Jach lan Sè Jach lan pa la M pral rele l nan telefòn M pral di l konsa ke mwen sot lopital m t al fè yon tès M te fè yon tès adn pou mwen avèk Josue Yo di konsa ke nan rezilta pitit lan pa pou Josue E m pral pran pòz m ap kriye M pa konn sa pou m fè e m pa konn sa pou m di Jach Pou m wè reyaksyon l So pa bliye kòmante e abòne avèk chanèl lan share li ok mwen te kòmanse ekril deja timoun nan telefòn mwen m te kòmanse ap tèks avèl so poum te ka set up kamera m dil m pral relel m pral map mete e tèks yo kote m tap tèks avèl lan poun wè kote m tap m te kòmanse pale avèl.

M pa konnen si nou ka wè l kounya la, nou ka pa ka wè l byen. Men, m pral rele l. M ap mete l sou speaker pou n ka tande sa l ap di.
Hey, kòman ou ye la?
Mati la, mèsi. Ou gen moun kote w lan? Ou mèt pale. Ou mèt pale? Pitit, m sot fon sèl sezisman la pitit. M pa konn sa m pral fè. Ou konn ou konn ou pa ka fè sezisman. Hein? Ou konn ou pa ka sezi. Oh, anmwe pitit, sa w vle m fè? Paske bon m di w, m te gen randevou lopital, m te gen randevou lopital jodi an. Se lopital la mwen soti la pitit. E nan machin nan m ye nan paking la nan lopital la pitit. Paske m t al fè yon tès. Yo te rele m nan telefòn pou m vin fè yon tès. Yo te bezwen, yo te bezwen, yo te bezwen e san mwen menm avèk Josué. Kounye a yo fin fè tès lan pou nou. Kounye a yo te di m konsa y ap ban m rezilta nan 2 semèn. Men yo pa t di m poukisa yo t ap fè tès lan. Yeah. Kounya la pitit, yo sot, yo sot, yo sot rele m yo di m pou m vini nan, nan klinik lan. E nan klinik lan mwen sot ale la, maten an lè m fin depoze Jozye. Kounya pitit, yo ban m rezilta, pitit pa pou Jozye.
Oh! Sa w di m la,

Eske gen lòt moun? Kòman pou ou fè wè pitit la pa pou li? Sa w di?
Ou pa t gen lòt moun, kòman pou ou fè wè pitit la pa pou li?
Enben se sa m ap di, m pa konnen si se tès lan yo mal fè, oubyen m pa konnen ki sa k pase, yo di m konsa, yo vle ban m rezilta, yo rele m telefòn, yo di m vin nan klinik lan, m al depoze Jozye nan travay maten an, kounya la, M pase lè fi an banm lèt lan pitit me lèt la nan menm la menm gade m tande tès negatif ee zero pou san pitit lan pa pou li. Oh oh pa konnen sa vle di la enben sa pou tè rele papa m pale avèl anvan ou rele José.
Rele dad? Yeah pale avèl anvan ou reta rele José. Pitit dad pral koupe pral koupe koum wi m pa konn mezanmi José ap tou mouri pitit jan José ap tann pitit sa. Mezanmi
Men li pa nòmal m paka konprann sa Kyèt Ala lap rele la wi Wi Hum Waw
M paka konprann m paka imajine bagay sa yo.

paske sa pa li pa nòmal ou menm mwen m pa m pa wè kisa m pa wè kòman sa wè sa ima m pa wè m pa wè sans sa vle sa vre non li pa yon bon siy pou yon bagay konsa tonbe dat wap di ba moun nan premye ti pitit ou pral gen avèl kounya pou pou yon bon rezilta konsa bagay sa ap kraze wi ak rezon Jezi gen dwa pa pa kontan men mwen menm sam wè a li gen yon bon siy humm oh Jezi
oh lèfini m gen yon lòt bagay poum te diw wi.

Edlin, mwen sou tande pitit, fòm diw, e lakay manmi an la pitit, m pa al ankenn kote, m pa t al ankenn klinik tande pitit, son prank m fè sou ou. Mwen te gentan fè ri. Mèsi tout moun, si nou te renmen prank sa, byen pran Edline nan prank nan. Si nou te renmen prank lan pa bliye tankou janm di nou an kòmante fèm konnen kisa nou plis bezwen konn mwen fè sou chanèl lan e se premye fwa mwen fè yon prank konsa dim kijan mwen fèl eskem byen aji sa fè mwen voyel ale apèl la ale se paske gen de bagay pèsonèl li tap di nou pa bezwen mwen pa bezwen postel nan chanèl lan se sa fèm voyel ale poum ka fèmen prank lan. So mèsi tout moun epi nan pran yon lòt lè.